Yon gran bonjou, yon gran bonswa pou nou tout. Se yon plezi pou Anslo Jwachen. Pa bliye, nou di w sa deja, non an se Anslo Jwachen. Jodi a 31 desanm, se dènye jou nan mwa a. Nou gen yon bèl mesaj nou vin ba ou. Nou konnen gen kèk aplikativ nou konnen k ap fè aktyalite deyò a. Pa egzanp, nou gen Whatsapp, m p ap fè pwopagann pou li. Men, WhatsApp se youn nan aplikasyon, aplikativ ki itilize anpil atravè le mond. Se avè l anpil moun kominike nan biznis, yo rele ti cheri, eksetera. Demen si Dye vle kap premye janvye a. Selon sa ki sòti, gen anpil telefòn WhatsApp ka pa fonksyone sou yo. Ou te konn sa? Ebyen men sa w pral fè. Avan menm nou esplike w sa ki pral pase, avan menm nou esplike w ki telefòn sa yo, ki smartphone sa yo, WhatsApp pa pral monte sou li. N ap di w klike sou ti bouton notifikasyon an, tcheke Anselojwashe epi w abone a chanèl la konsa lè bagay yo sòti w ap ka jwenn yo. Pou nou avanse, gen ansyen, kèk ansyen modèl Smatfòn, iPhone, ke WhatsApp apati de 2 me si Dye vle ki se premye janvye 2021 an ki pral kòmanse fè yon kanpe. Sitou menm Ayisyen ki aletranje tankou ann pran Etazini, Frans, Kanada, nou konn gen abitid Ansyen telefòn sa yo nou pran yo nou voye yo Ayiti bay fanmi, bay zanmi. Ebyen ann al gade demislive ki sa k ap pase. Gen anpil, anpil ayfòn, smatfòn, aplikativ Whatsapp la pa monte sou li. Mwen pa ka kenbe yo pa kè. Poutèt sa mwen te prepare yon ti bagay pou ou Mwen pral di nou ke se pou la premye fwa depi an 2007, vèsyon mobil pa pral rive woule aplikasyon sa nou di w ki se WhatsApp la. Ann al gade kiyès lis sa yo gade si telefòn nou an pa ladan. Premye bagay, n ap di w, telefòn ki gen smartphone kote nou di w sa ki rele smartphone. Whatsapp pa pral antre sou li. Nou gen iPhone, nou gen iPhone 3G a, nou gen 3G S la, nou gen iPhone 4 la, nou gen LG Optimus Black la ak tout ansyen modèl yo sa ki te la avan yo nou di. Epi nou gen Motorola Droid RAZR la, nou gen Samsung Galaxy S2 a, ebyen sa yo yo pa pral Whatsapp pa pral rantre sou yo. E HTC Desire ou byen Desir jan nou vle pwononse l la ke li menm Whatsapp pa pral monte sou yo. Demen sitere ki se premye janvye 2021 an, si ou ta remake telefòn sa yo ou gen youn ladan l nou sot site yo la a, ba ou la a, ki pa rive pran Whatsapp ou pa bezwen pote ba l ranje mesye dam. Ou pa bezwen pote ba l ranje. Li pap monte sou li, vèsyon sa yo, yo ansyen. Pa egzanp, gen lòt aparèy tankou w ap bezwen aktyalize yo, tankou sa ki 10S 9 la, gen Android 4 pwen 0 pwen 0 3 avèk lòt modèl yo, ebyen nou di yo, mesye dam, sa yo fòk nou veye yo, yo ka kontinye monte sou yo. San nou gen ansyen yo ke WhatsApp ka kontinye monte sou yo. Pa egzanp, gen iPhone 4S la, gen iPhone 5 lan, gen iPhone 5S la, gen iPhone 6 epi 6S la, nou ba ou yo an kreyòl oubyen an fransè jan ou vle l la, gen LG Lucid la, gen Motorola Droid 4 la, gen Sony Xperia, m pa konnen pou lòt jan nou konn pwononse l la, nou gen HTC Sensasyon, Sensation nou kapab di, Sensation, se la m pa konnen. Kòm yo di l nan bon lang pa nou an, gen HTC Thunderbolt la 4 G a, nou gen Sapsong, Samsung eskize m, lè m di n Samsung nan nou wè l on ti jan plis pòtigè wi eskize m si nou ta tande gen kèk ti bagay ki mal soti se pa rapò a pòtigè a nou di l Samsung Galaxy Note la gen Samsung Galaxy S 3 avèk ansyen modèl ki te itilize deja yo mesye dam. Yo di w Denis Eric ak premye janvye 2021 an, si w ta wè whatsapp ou pa monte sou kèk modèl nou site avan yo la, se paske apati de 2021 y ap dezaktive yo mesye dam. Yo di w pa bezwen pote telefòn sa yo bay manje, genyen ou ka reaktyalize yo, m itilize mo sa, pou w wè si. nou kapab monte. Ebyen enfòmasyon sa a si ou ta vle verifye sou sa nou kapab di w la, yo te fè yon ti modifikasyon sou li ki se 29 desanm 2020 an mesye dam. Pou w verifye ou kapab ale nan Slide-Share ki se sous enfòmasyon sa a nou ba ou a. Ebyen pa bliye demen se le se premye janvye 2021, nou swete w tout sa k bon yo, tout sa k bon yo, ebyen pa bliye 2021 nou gen anpil bagay nou ka fè ansanm. Anpil bagay ki pral fèt e nap kontinye felisite w, nap kontinye remèsye w pou lanmou, pou konfyans ou fè nou. Mèsi, se te Anslo, a la pwochèn!